Anpil nan nou petèt wè videyo nou sou entènèt la deja, nou menm ki anrejistre nan pwogram nan deja, nou menm ki patisisipe ansanm avè nou. Gen nan nou k ap pale ansanm avè nou depi ane dènyè, men ki toujou ap di nou nou enterese nan pran klas taks. Sa fè nou menm, nou te twouve li nesesè pou nou vini avèk yon pwogram pou ede kominote a konprann koze taks sa. Nou se yon digital software company on the cloud. N ap itilize de sistèm pou nou bay popilasyon an enfòmasyon, spesyalman sou taks. Ou menm ki la a jodi an pou taks, nou pral pataje anpil enfòmasyon ansanm avè w ki pral pèmèt ou konprann sistèm taks lan. Pa sèlman pou w kapab al file taks oubyen pou fè l kòm yon biznis, men pou avanse konesans ou an plis nan domèn lan. Nan peyi n ap viv lan ki se Etazini, son sistèm ki baze san pou san sou taks, kredi avèk real estate. So sistèm sa yo se sistèm ki fè peyi an bouje chak jou. Se sa tout lòt kominote yo ap itilize. Se pou rezon sa, nou menm nou panse li enpòtan. pou chak grenn moun ki nan kominote nou an konprann sistèm sa yo, pou yo kapab chanje kondisyon lavi yo. Gen nan nou ki pral, ki nan klas lan la aswa a, nou petèt se nou, nou pral prann pou n ajoute l kòm yon sèvis nan biznis ke nou ofri deja. Men gen nan nou tou ke nou vin pran klas lan pou nou ka konnen plis e pou nou kapab edike fanmi. Si ou la, se pou yonn oubyen yon lòt, m deja di w welcome paske andedan EwanQ nou pote enfòmasyon pou demystifye on pakèt myth nou konnen oubyen pawòl nou konn ap tande nan kominote a ok so chak moun ki gen on social securite nou tout nèt nou gen on obligasyon pou nou fil tax it doesn't matter si w rich si w pòv it doesn't matter kiyès ou ye nou tout nèt gen pou nou fil tax E sou fil tax, nou tout, nou fil menm fòm nan ki se fòm 10 40. Men pafwa, lè n al wè yon tax preparer oubyen yon accounting pou fil tax lan pou nou, nou pa konnen sa yo mete nan tax lan. Fòm 10 40 lan pafwa nou pa menm gade l. Anpil moun toujou fokis sou tax refund. Konbyen kòb m fè nan tax, konbyen kòb yo bay pou timoun yo ane an, ki kredi ki genyen, anpil moun fokis sou sa. Men, yo pa janm vrèman chita pou yo li Fòm 1040 lan. Se sa nou pral pèmèt ou fè. Nou pral pèmèt ou konprann Fòm 1040 lan. Lè l vini nan men w, kounye a, konprann egzakteman sa k nan taks lan. Yon moun ki pa konn anyen nan taks ap pèdi lajan chak jou. Si w se yonn nan moun sa yo, aswè a sa fini. Avèk enfòmasyon nou pral pataje ansanm avè w, pral pèmèt ou konprann sistèm taks peyi an, kote pa sèlman w ka fè yon taks, men w ap al konprann kòman w kapab itilize taks lan pou w save lajan. So, ou menm ki ki nouvo nan taks, ou ou nouvo, se ou nan level 1, so si w nouvo poko ou poko janm fè taks deja, so nou menm n ap kenbe men w, ou nan level, you on level one, the class it's 499, se 499 dola kel ye so si ou gade kote ou te fè tax ou ane pase a gade konbyen kòb yo te chaje w pou fè tax pou te pou yo te fè tax la pou ou fè tax pou fanmiy ou sa vle di ke ou met fanmiy ou an sekirite ranje kredi fanmiy ou met kre fanmiy ou an sekirite ou bati yon biznis ki ki an an ki kontwole avèk sistèm AI la ou met fanmiy ou an sekirite Klas la li koute 499 dola. Se ou menm tou ki te deja fè taks deja, tankou moun ki nan level 2 ki te gentan pran klas ansanm avè nou depi nan ane ki te pase yo, ou vin nan ou vin nan level 2 so kounya ke ou pral nan sa yo rele team builder. Kounya ou wap gen bezwen sa yo rele yon ifen, si ou poko gen ifen nan, so na ou nan yon lòt level kote ou gen on office ou pou gen yon minimum de 25 ajan kap travay ansanm avew nan office lan. Yes gin anpil lajan legal nan tax but kounya fò di nou make sure ke nou konprann sistèm nan. Epa voup yon moun ou premye a nou antre nan tax ou di ou bezwen fè 300 mil dola no like ou menm a prizon nou kouche menm kote so map tounen back nan level 1 an so nap baw full Full training nan software a, wap gen access avè software a, nap edew rejiste PTIN ou. Kisa ki PTIN nan gaz? Yon PTIN, sa se lisans ke IRS ba ou pou fè tax. Yon PTIN koute less than 30 dola, li pi ba ke 30 dola. Pou gen yon lisans pou fè tax li pi ba ke 30 dola gaz. So sa vle di ke yon McDonald's meal 30 dola, pi ba ke 30 dola on piti a yn koute pou genyen l. So kounye a depi ou gen sa, senpleman ke ou just bezwen ke pou nou office ki konprann sistèm nan, kap ede w, show you how to do it. So sa vle di ke avèk lisans sa, ou gen abilite pou fè a pati de 50 a 100 mil dola, sa pral depan de jan Ou fè avètayzing ou si se yon moun ki vle grandi biznis. Koz pou fè kòb nan biznis kounya fò ka fè avètayzing tout sa ok nou menm nou ede nou ansanm avèw so vini avè software a e nou gen tout sistèm nou gen ecosystem lan pou make sure ke pou pa pou pa pou pa in trouble ansanm avèk IRS pou pa janm nan pwoblèm avèk IRS pou kolekte kòman pou kolekte dokiman nan men nan men kliyan yo then Ou menm m te ka di w ke ou just vini avèk je w fèmen, ou kwè nan tèt ou, den nou menm nap ede w. So on moun ki te deja nan ki nan level 2, sa son moun ki gen ofis. Sa pa premye package la se pou moun ki poko nan nan sistèm tax la ditou. So ou tann lè ou pou rive nan nan nan dezyèm level an, sa se moun ki kitan gen ofis deja, nap ede moun nan bati ofis li pou li gen yon minimum de 25 ajan kote moun sa kote lap gen access pou l fè a pati de 250 mil dola and up Trè fasil, trè fasil. So la on moun, lòt pake sa, sa se moun ki nan, ki nan menm level ansanm avè nou but ki pa gen team, ki pa gen system, nap edew grandi ofis la kote ke pou rete nan 6 a 7 figure, kote ke pou pa janm desann pi ba akoz pou gen, pou ka scale, pou gen, pou gen on team ki gen minimum 500 ajan ladanl. Junethin se lè sa a klas ap kòmanse, link mwen fenk depoze a la, ou gen pou fè just only, senpleman, on deposit of 199 epi an kòmanse demen maten menm nan staff nou ap antre an kontak ansanm avèw then pou nou ka esplike w rès package yo kòman kòman sa ap fèt pou nou kòmanse process la avèw pi bonè pou nou kòmanse bati ede w bati wèb sa yo make sure ke you on a right place pou make sure ke 2026 ou pa fini menm jan 2025 lan te fini.